Bonjou bonswa kòman nou ye nou anfòm mes amour merci avèk tout ansyen yo e merci avèk tout nouvo abone mwen yo san nou mwen pa gen chanèl merci anpil pou like nou like yo merci pou pataj nou kontinye pataje kontinye like pa bliye si se premye fwa ou sou chanèl la mwen di w byenveni ou lakay ou sou chanèl resèt natirèl bon bagay Pa bliye fèm kado yon abòne avan w fin gade videyo sa Klike sou klòch notifikasyon an chak lèm lage yon videyo pou se premye moun ki jwenn li lè ke ou abòne Pa bliye pataje e mèsi pou pataj ou Mèsi pou like ou Si w renmen videyo sa wa fèm kado yon like e pa bliye li nesesè pou pataje avèk yon zanmi yon fanmi pou li ede yon lòt tou menm jan ou menm ou ka fè yon bagay li ede w. Jodi a la mwen vin pale nou de syèl roz. M pa konnen si nou ka jwenn li, yo rele li Himalayan, Himalayan salt. Se Himalayan salt, li soti Pakistan. Ok, nou jwenn li plizyè fason, nou wè l, men ni. Mwen genyen plizyè, ok. Sa, sa son, yo rele li spiritual salt. E an anglè, yo rele spiritual salt tou. Ok spiritual salt yo rele spiritual sel kisa yo rele yo itilize l nan plizyè fason se menm fason ke ou wè ke yo itilize li sel sel blan se menm fason tou yo itilize li li ka rar pou un peu moun pa ka jwenn kèk kote men son sel ki vrèman vrèman vrèman bon nan tout sans e yo itilize l yo fè lanp avèk li lanp eletrik ou ka achte mwen te montre l deja nan videyo mwen yo non sèlman li bon pou pwoteksyon l ap retire vye enèji sou nou e tou lanp lan ni sèl la lè nou pran beny avè li. Ok kit nou tande yo ret di spirituel sèl se li menm kit many li vin sou diferan fason sa se yon sachè mwen genyen ok nou ka wèl ladan sa se spirituel sèl mwen te achte yon lanp yon lanp yon kòbèy lanp yon kòbèy yo ki gen sèl lan epi li te sote anpoul lan te sote mwen menm mwen pat achte yon lòt anpoul, mwen jis pran sèl la mwen metel nan sa epi mwen gen yon lòt lanp kote ke map montre nou li vini tout fason ok nou wèl se yon lanp eletrik li ye men kòd li li konekte nan kouran li bon pou depresyon ou menm ki gen pwoblèm mantal ou deprese m ta konseye ou toujou genyen lakay ou siw ka jwenn li si li fasil pou ou. Ok si l fasil pou ou ka jwenn li ou ka achte l mete lakay ou ou limen l si ou soti nan lari li ede w tou kont vye enèji ou atrape yo kont vye enèji yon moun ki vin lakay ou kit li fè l nòmal gen moun ki vini lakay ou menm li vin fè tenten lakay ou men gen moun nan tou ki gen vye enèji sou li deja li menm pout kont pal li pa konnen li genyen yo ok se sa fè nap toujou bezwen pirifikasyon nap toujou bezwen pirifye ora nou ok nap toujou bezwen yon pirifikasyon lanp lan ou ka limenl lakay ou si w pa la lajounen ou etèn li. Ou dekonektel li gen bouton li poul limen ok le swa lè w vini oubyen w travay nan nwit la jounen lè w antre nan maten ou limen l si w pa la lè w pa la ou fèmen l lè w antre ou limen l ok li bon anpil pou depresyon si w soufri azma lap ede w anpil ok lakay ou. Ok ou ka achtel mwen montre nou sèl sa se yon lòt diferan e nan bidon ok mwen te montrel deja sa se sèl e toujou li menm li rele Himalayan salt pink salt ok nou wèl li rele Himalayan pink salt li vini diferan fason yo rele li spirituel salt tou spirituel sèl yon sèl ki spirituel ke nou itilize nan plizyè Bagay e li bon pou pwoteksyon, li bon pou retire vye enèji sou ou. Li gen dwa pa fasil, li soti an Pakistan, li gen dwa pa fasil tout kote pou jwenn li. Men si ou genyen sèl lan, ok, ou ka pran yon beny avèk li, ou ka beny avèl chak semèn. Si w pa genyen li rar anpil, pran yon ben avèl chak mwa. De jou an jou lap amelyore viw pou ou ok maladi ke ou fè gen moun ki maladif ki fè diferan maladi ok de jou an jou lap ede ou trete avèk maladi w yo se yon bon sèl li ye li ede w anpil li bon pou pwoteksyon E tou si ke ou genyen li ou ret yon kote ki gen bèt ki toujou ap antre pou bèt pa antre lakay ou tankou lòt bèt oubyen koulèv li ou ka pran pran enpe nan sèl sa nan sèl roz lan li rele pink salt ok se an anglè pink sinifi roz ok ou ka pran imalayan li rele imalayan pink salt ok mwen montre nou l byen ok. Se li menm ki stil spirituel sel la. Li vini an lanp epi mwen montre nou li la. Li vini ou ka achte l konsa tou online. Wap jwenn li nan Amazon, nan ebay, nan lot app ou konnen wap mete l. Depi ou mete spirituel salt nan lang nan lang ke kote wap viv lan ou tradui l nan lang kote wap viv lan ok epi wap jwenn li nan amazon nan ebay nan app wap jwenn li ou fa wap jwenn li konsa wap jwenn li konsa sa wap jwenn li nan tout store nan tou nan tout market wal fè market pou fè manje wap jwenn li gen diferan bidon ok epa bidon sa m tou achte men wap wè li make Himalayan pink soul ok se li menm ki rele spirituel sel li vini an lanp lanp lan wap jwenn ni diferan fason gen ki fèt an triyang gen tout fòm de sel sa wap jwenn gen lòt koulè gen yo fè li dizay tankou yo met anpoul rouj andanl ok li parèt roz yo met anpoul roz anpoul sa depan de anpoul lan li vin bay Sèl la yon lòk koulè. Se toujou li menm. Depi nou li l na wè l make Himalayan pink salt. Ok. Himalayan pink salt. Ou na p wè li. Depi nou ekri l tou na p jwenn spiritual salt. Nou ekri spiritual sèl la tou na p jwenn li. Ok. Se li menm li menm nan ki tout. Ok. Li vini plizyè fason ni nan lanp. Ok. Epi li vini konsa tou. Ok. Nou ka jwenn ti moson achte konsa online. Ok. Ou ka ben avèl chak yon fwa nan semen. Li edo anpil, anpil, anpil. Viw ap amelyore de jou an jou. Ou menm tout sa w fè pa janm mache. Tout resèt ou fè pa janm itil ou anyen. Lap edo jis gen pasyans. Ok. Jis gen pasyans pou lò fè resèt yo. Ok jis epi kwè nan sa wap fè an priye lè w fè li lè w ap benyen mande pou sa w genyen an rezoud mande pou retire vye negatif bagay sou ou vye bagay moun fè dèyè w ou natirèl sou natirèl mande retire l sou ou epi mande pou ati pou pòt ouvri pou ou pou chemen ouvri pou ou lè wap benyen konsa oubyen lè wap fè l. nan pot fason resèt yo ok itilizel map vini trè byento avèk sèl nwa pou nou ok sèl nwa ki bon menm pou pirifikasyon li bon ou ka tout fason fason ke ou itilizel nou pot nap jwenn yon video kote map vini avèk sèl nwa, kòman nou ka itilize sèl nwa e kòman nou ka konpoze sèl nwa. Sèl blan an, se li yo konpoze vin fè l an nwa. Men sa se yon sèl ki soti an Pakistan. Se yon gwo sèl yo pran, yo yo kraze l, yo fè lanp avèk li, yo fè, yo mete li an gren, ok. Men sèl blan an, se menm li menm yo pran, yo fè Anm sèl nwa avèl avèk sann ok menm sann nan nou fè sèl nwa avèk sann kit li te sann ansan kit li te sann anm sigarèt kit li te sann pip tabak ou fimen kit li te sann siga depi se sann sann rele sann sann charbon sann anm dife bwa Tout sann rele sann ok. Sann sa se sann ansan, sann chabon ki melanje e li bon pou w voye bagay dèyè moun, li bon pou w retounen yon bagay moun fè w, se pa ou pral anmerde moun. Mwen pa voye moun anmerde moun, ni fè moun mechanste. Ou voye yon bagay bay yon moun k ap annwiye w, se sa m toujou di, men m pa janm di moun men kòman pou w fè moun mal. E se pa mal w ap fè moun, moun nan fè m. Mwen retounen tout sal fè an, mwen bezwen lavi pou mwen, mwen retounen l ba li. Ok, trè pwochènman map montre nou kòman pou nou itilize sann. E map montre nou kòman pou nou itilize tè nap mache a, tè, tè, tè nou konn fouye pou nou plante tout bagay, tè nou plante, tè nou fè tout bagay sou li an, nap mache sou li an, ok. Babay, bòn chans. Pa bliye, itilize sèl woz, nan beny nou, si nou genyen nou ka fèl souvan, chak semèn ou ka fèl yon fwa, si w pa paske gen lòt resèt ou ka fè, si w pa genyen ni ou ka fèl chak mwa. Babay, bòn chans. N ap wè w ankò nan yon lòt